Salut tout moun, byenvini sou chanèl sa. Sa gen kèk jou gen yon jèn ki domine rezo sosyo spesyalman nan sektè evanjelik la. Jodi a nou vini ak video sa pou nou kapab palew plis de jèn talan sa ki ap fè pale de li a. Mickley Herminis se non yon nouvo etwal ki pran nesans nan sektè evanjelik la. Avèk yon ti bout videyo ke li te anrejistre e pataje kote ke li t ap chante Bondye fè l de Rosna Jocelyn, li te arive epate dè milye de moun sou entènèt la. E sa ki ta pral pèmèt Rosna Jocelyn ba l chans pou l te patisipe ansanm avèk li nan Studio Fest ki te reyalize dimanch 26 avril pase an. Tout enfòmasyon ke ou ta vle konnen de jèn talan sa a, nou vini avèk yo pou ou nan videyo sa a.
Ou pap ka konprann mwen Paske ou pa nan plas mwen Pou di w soti lwen avè m Pou m rive la. Mickley Elminus fèt nan mwa me nan lane 2005.

Lè nou tande Mickley ap chante Bondye fè l, se pa yon mizik l ap chante konsa konsa menm jan avèk anpil lòt moun, men se yon mizik ki dekri grandè Bondye nan lavi li. Aprè li te fin fèt, te gen yon defòmasyon ki te prezante nan tèt li e ki te aji sou kò li, sa ki ta pral koz li te vin mache aprè dezan edemi. Selon sa papa li, Antones Elminis fè nou konnen nan mikwo Koze Kretyen, Mickley se yon timoun ki te renmen chante depi lè li piti. Te gen yon moman kote ke li te di papa l pou l te mete l nan koral legliz li te mache a, papa a ki te remake ke li twò piti, li te refize mete li nan koral la. Men apre, li te vin remake Mickley ki ap chante anndan kay la. Li te santi ke Mickley ka chante e li te oblije enskri li nan koral legliz la e depi lò Mickley kòmanse

Pwojè li genyen an kou nan moman la se yon albòm ki an preparasyon. Gen posibilite pou nou jwenn albòm sa nan mwa jen ki ap vini la. E kèlkeswa moman ou albòm sa ta va soti an nou espere ke tout moun sa yo ki tap di yo renmen Mickley an pral fè yon konplo pou yo kapab al achte albòm nan an foul pou yo kapab al sipòte jèn talan sa ki se Mickley Herminus yon jèn ki pwomèt anpil anpil nan sektè a. Mickley Herminus patisipe nan plizyè konkou deja. E nan konkou sa yo, si li pa chanpyon, li toujou soti dezyèm selon sa papa li fè nou konnen. Oh oh oh oh wi li fèl, wi li fèl.

Li gen pou l rive trè trè trè lwen nan domèn mizik lan. Videyo an preske rive nan fen li, kounye a n ap envite w kapab al sipòte Mickley sou rezo sosyo yo. Al follow li sou Instagram, al abone avèk channel YouTube li an, epi al like paj Facebook li an. Voila! Videyo a rive nan fen li, Avan nou ale nap envite w abone avèk chèn youtube sa a, al abone avèk lòt chèn youtube nou an pou w kapab toujou jwenn mizik pou w beni nanm ou, epi al sipòte nou sou lòt rezo yo, al follow nou sou Instagram, al like paj Facebook nou an, epi al swiv nou sou Twitter tou. Epi pa bliye al vizite website nou an ki se www.sonypromoevangelique.com Si w te renmen video an, pa bliye like li. Kite yon kòmantè, di n kisa w panse de videyo a. Epi, si tout fwa w ta renmen nou pale de yon atis, kit se yon Ayisyen oubyen yon etranje, ou mèt di nou l nan yon kòmantè, n ap fè rechèch yo pou ou. Epi, pa bliye pataje videyo a, pataje l ak kontak ou, pataje l sou tout rezo sosyo yo pou lòt moun ka wè l. Bay bay, mwen ale, n ap rejwenn mwen yon pwochèn fwa. Ke Bondye beni nou.